Bonjou, bonswa tout moun, sa pral depan de ki lè wap gade videyo a. Nap di moun ki fèk vini sou chanèl yo byenveni, pa bliye envite zanmi nou vini ebyen gade fòmasyon an pou yo vini swiv li epi pa bliye tou envite yo abone avèk paj la pou yo pataje l jisteman pou plis moun kapab gen aksè avèk fòmasyon enfografi ke nap fè Coordinaitec ap fè epi ki gratis nou pa gen yon goud ke nou ap vèse donk jodia nou pratikman nap kouri sou katriyèm seyans de travay nou pa bliye kou a se yon kou ki san pou san pratik donk nou pa gen yon pati teyorik ke nou pral fè apre sa pou nou travèse nan pratik men nap fèl san pou san pratik ofire a mezi ke nap fè pratik epi nap konprann teyorik ki genyen. ebyen nan outil yo. Donk pou moun ou menm, donk nou deja kreye yon dokiman paske nou pral reyalize flyer sa a. Admeton ke ou se ou deja yon grafis pwofesyonèl, yon antrepriz fè apèl avèk ou paske li gen yon nouvo pwodwi oubyen li gen yon spesyal ke lap bay epi li ta renmen fè yon flyer jisteman pou l fè pwomosyon ebyen pou pwodwi sa. Donk ou menm antanke grafis ou sipoze an mezi pou reponn avèk egzijans.

M gen logo ok mwen genyen se de lòt ti efè m genyen yon lòt e m pa konn kòman l rele se yon fouch m pa konnen men kanmenm fouchèt men kanmenm nou genyen yon ansanm de foto ok kòm nou nou kapab itilize kòm etan done jisteman pou nou kapab reyalize ebyen flyer. Ou menm ki pat gentan swiv kou avan yo nou envite w al swiv kou avan yo pou w kapab fè konesans avèk outi PicTool free and free pic dizon ok free and pic free transform epi gen yon pakèt lòt outi ke ShapeTool donk ou kapab fè apèl ou kapab epi eh fè konesans avè yo dizon ebyen eh nan seyans ke nou te fè avan yo N ap mete yo nan deskripsyon an pou w kapab swiv yo. Donk, nou ap travay sou yon dimansyon paj A4. Ok, dimansyon paj A4. Donk, se la ou vini pou e byen presize ki dimansyon paj. Eske se yon paj tabloid, lèd oubyen legal w ap travay, oubyen se yon paj A4. Sa pral depan de ou menm, sou ki paj kliyan an, nan ki dimansyon ke l bezwen flyer a. Mentnan, nou gen ten, nou gen dan gen tout enfòmasyon yo, nou gen tout done nesesè pou nou fè flyer a. Nou gen non, nou gen logo, nou gen imaj background yo. Mentnan nou rete pou nou pase a l'exekisyon. Donk, dokiman pa m te kreye a, m te kreye l a 5 paj, ki pa t twò nesesè. Ok. Donk, premyè paj la, se travay la. Dezyèm paj la, se. Ebyen, sa m pral reyalize mentnan. Admeton ke m pa t gen sa men kòm se yon seyans de pratik, ok, donk nou genyen l kòm modèl pou nou kapab swiv. Premye bagay n ap fè se ke n ap trase ebyen yon rektang oubyen n ap itilize tout paj nou an pou nou fè travay n ap fè a. Nou fè doub klik sou outil rektang ou tou senpleman nou pran rektang lan, nou just trase yon rektang. Ok nou pedi yon fòm pòtrè epi nou vini la ok nou klike sou pic tool nou gade nou wè dimansyon an se 8 pwen 268 nou klike nou fè 8 pwen 8 pwen 268 enter ok lè nou klike deyò pou l ka ba nou pwopriyete pou paj nou an pa 11 pwen 693. 11.693 Epi nou fè enter Vwala li ba nou paj la konsa Men vwala ke li pa santre Sonje m te di nou ke lè n bezwen santre yon objè pa rapò avèk paj la nou klike sou objè a nou peze P sou klavye a Ok nou menm nou oblije fè l konsa sa se yon premye fason ke nou t ka gen yon rektang ki dimansyon paj la Dezyèm fason se fè doub klik sou rektang lan. Si ta wè sa pi rapid, donk nou fè doub klik sou rektang lan, imedyatman ke lap ba nou rektang ki dimansyon paj layout nou. Kounye a la, lè nou fin genyen rektang lan, nou fin genyen rektang sa, donk nou di ok pa gen pwoblèm, kounye a nou bezwen yon fòm, yon fòm oswa yon demi sèk. Pou nou kapab depoze imaj nou. Ebyen, nan ka sa a, nou oblije travay an power clip. Sa di nou oblije mete yon objè, tout objè nou yo anndan rektang sa. Admeton ke m ba l koulè gri. Ok. Nou bezwen fè tout travay nou anndan. Men ki sa m fè? M fè, m pran outi, sa se, n ap fè konesans avèk outi sa pou la premyè fwa. Ok rele elips tool oubyen m fè F7. Si m drage de goch vè dwat nan fòm ke m vle, m ap fè yon elips. Swa l oval oubyen mwen m te ka konsidere ke sa a, m ta ka di sa a prèske won, bon m pa ka idantifye l. Ebyen, lè m peze kontwòl chif, l ap ban mwen li de manyè pwopòsyonèl. E lè m fè l san kontwòl chif, w ap wè ke l ap difisil pou m ta wè, amwen ke 2 valè sa yo ta menm. Ok, gade pwopriyete sa a, w ap wè 2 valè sa yo menm. E lè m la, yo pa menm. Donk, fòk m ta fè l menm pou l ta kapab, ebyen, won. Mentnan lèm fin gen objè sa a, m te moutre nou kòman pou nou fè pou nou plase yon objè anndan yon lòt objè. E se pa tout objè ke mwen kapab plase anndan lòt. Ok, m gen dwa gen yon objè, m ka plase yon lòt objè anndan l, men li menm mwen pa kapab al plase l nan yon lòt. Donk pi devan n ap wè sa m di a. Donk objè sa a avèk 2 objè sa se 2 objè ki an bitmap. Donk se la ke m kreye yo. Yon imaj ou byen objè bitmap se yon Yon imaj bitmap se yon objè ki kreye, ki konpoze de de lign, de pwen e de piksèl. Alò pa de lign, se de pwen e de piksèl ki fòme lign etsetera. Donk m gen objè sa la, m swadizan chwazi balon koulè jon. Pou m mete l anndan konntenè sa a, mwen just fè yon klik dwa, sètadi mwen drage l Ke m mentni avèk bouton dou a epi m drage l, m lage nan espas kote ke m vle mete l anndan objè. Epi li ban m yon meni kontekstyèl, mwen klike sou Place Inside oubyen Power Clip Inside. Lè sa a, objè a, objè rektang sa a m gen la a, si m deplase l l ap deplase avèk tout objè ki anndan l. Nan lè m bezwen travay an Powerclip, sa vle di, m bezwen al edite tout sa m gen anndan l yo. Lè sa m ap klike sou objè a, m fè edit, oubyen m fè doub klik sou li, oubyen m peze kont, m seleksyone l, m peze kontwòl epi m fè yon sèl klik. L ap toujou pran. Sa vle di 3, 3 mwayen pou m kapab edite kontenè m genyen an Powerclip yo. Mentnan ki wòl container? Ki wòl paraclip la? Pou ki rezon m fè l? M ap wè ke m gen rectangle mwen la ki swadizan an bleu pou l montre m ke, pou l ta ka montre m ke gon diferans pa rapò a lè l konsa. La m deyò, la m anndan. Gade byen pou n wè. Si m gen objè sa m mete l konsa. Se vre m anndan. Men lè m sòti, lè m sòti, pou m sòti se swa m fè finish oubyen m fè kontwòl klik nan nenpòt zòn sa yo la. Map soti, wap wè kel koupel. Sètadi paj mwen an toujou rete nòmal, epi lè map travay anndan tout sam pa vle parèt m mete yo sou bò sa yo. Tout sam ta renmen parèt m mete yo nan espas link sa. Tankou zòn de travay mwen an se sa la. Donk ann ale pi rapid, mwen genyen ebyen yon fòm kem vle fè jisteman poum kapab depoze imaj mwen. Donk nou wè ke li prèske. Donk li kòmanse la. Pa bliye sa se règ nou an. M te montre nou kòman pou nou afiche règ la. Se vini la, m di ke m pa bezwen règ. Alt, Shift plis R, mwen di m bezwen règ, m mete l konsa. Donk m ap itilize règ la jisteman pou m kapab gade limit demisèk mwen an. Ok, lè m al nan dezyèm paj la, l ap toujou ban mwen l. M fè, m seleksyone, m fè kontwòl klik. Ok Kounya la m konnen ke m ap fon ti moute l M fè l vè isit Pa bliye li depi l sanble avè l li pa oblije totalman menm bagay avèk sa Son a donk ka gen yon lòt ti bagay ke n ajoute ki pi bèl ke sa oubyen sa ka toujou pi bèl men se se ide a nou bezwen gen Kounya lè n fin gen sa konsa nou gade nou wè li gen yon bòdi On bòdi blan oubyen gri. Etan done ke background nan li blan la, li blan lè l anndan, nou gen dwa pa wè l byen, men n ap mete l kanmèm. Donk m klike sou objè a, pou m ba li contour, mwen fè klik dwa sou koulè a. Mentnan, li tèlman piti m pa wè l byen, e li gen yon fon blan tou. Ok, li tèlman piti. Kounye a kisa m fè, m klike sou li, m fè F12 pou l kapab ban mwen outline pen. Sa pèmèt ke m gen yon nonb de piksèl ke m ka ajoute jisteman pou l epesè l. Ok, 4 la twò piti. M fè F12 toujou. M ba li pa egzanp, m ba l 10 piksèl.

Jean twò piti toujou. M ba li 25 ok sa bon. 25 se bon. Mentnan nou deja genyen fòm sa a kisa nou rete pou nou fè? Nou rete pou nou ajoute imaj lan ladan l. Nou rete pou nou ajoute imaj lan ladan l. Ok. Imaj lan. Donk si n ap gade byen nou wè ke sèk la. Non sèlman li nan ang sa la men son lòt ang li touche tou donk li pase la ok epi li fini la nou ka itilize menm kowòdone sa yo pou nou eseye edite sèk nou an ok si sèk la pase la kon sa

Nou gen l konsa. Kounye a la, kisa n ap bezwen? N ap bezwen imaj nou an eh pou nou mete anndan l. Toujou an Powerclip. Mentnan n ap fè kontwòl I. N ap fè kontwòl I oubyen nou ale nan File epi nou fè Import. L ap mande nou pou nou ale presize. Ki kote nou genyen dosye nou an pou nou kapab ebyen ale. M gen l sou desktop la nan folder ki rele barbecue. M gen imaj ke n bezwen an fè import epi nou trase jisteman dimansyon ke n bezwen imaj la. Tout sa yo nou fè yo nan seyans nou te fè avan yo, nou kapab al gade video. Donk pou mete l an power clip se menm toujou menm jan an, m fè yon klik dwa, m anfonse, m drage avè l, epi m lage l sou objè ke m vle mete l la. Anndan objè a dizon. M fè power clip inside, epi m pral ale anndan. Menm jan m te antre pou m edite sa a, se menm jan m pral fè, m klike sou objè a, m fè kontwòl, m klike, pou li mete m anndan. Kounya la pou m pozisyone. eleman mwen. Grafis toujou bezwen ap pede fè zoom. Fò fè zoom pou m ka pèmèt ke ebyen pou w byen wè travay ke w ap fè a. Ok. Donk m plase l, m fè kontwòl klik, m wè ke l pa byen plase. M retounen ladan l, m desann li. M fè yon ti redui l, m fè yon ti redui l, m depouse l, m fè kontwòl klik deyò. Se bon, pa rapò avèk sa a, èske l byen plase? Donk, m ale ladan l toujou. M fè yon ti avanse l, m fè yon ti redui l tou piti. Epi m klike. Vwala. Li konsa. Èske koulè sa a fòk nou ba li? Fòk nou bay koulè sa a, fòk nou mete koulè sa a jòn. Pa jòn, nwa dizon. Vini la. Nou klike la. Gen nwa ki a 90 pousan, gen nwa ki a 100 pousan. Tankou nwa sa son nwa ki a 90. Gen nwa ki a 10 pousan etc. Donk sa a 100 pousan. Mwen mete l konsa donk li finalize. Rès travay mwen an. Donk m ka pran yon ti desann li. Ok. Vwala. Ankò sa. Mwen fè yon travay ki plizoumwen sanble. Ok. Kounye a kisa n rete? Nou rete pou nou ensere 2 background esansyèl. Donk nou gentan gen eleman sa a. Nou rete background sa a plis background an bwa a plis background sa a. E nou gen yo la. Ebyen kisa n ap fè? Nou prale. N ap antre anndan container a. Epi nou fè kontrol I. Kòm talè lè m t ap enpòte m te fè fay import. Kounya m ap fè kontrol I sou klavye a jisteman pou montre nou gen plizyè fason w ka fè l. M ap enpòte premye ebyen background sa. Enpòte l. Kòm se la m ap mete l. Depose l la konsa. Depoze l la. M gen yon dezyèm background ke m pral pran. M fè kontrol I. Se background sa a. Li se yon fon mur, bwa, an nwa. Epi m drage l. M depoze l. Ok. M gen l. M depoze l la. Pa bliye, m fè kontrol klik pou m soti. M ap toujou mete sa a toujou. an nwa tou. Background mwen toujou an nwa. Mentnan ki sak vin pase la m gen 2 imaj mwen yo. Kounya fok mwen itilize outi transparency. Se pa premye fwa nap itilize l men nou pral itilize l. Pou n kapab fè youn fonn nan lot. Sa di pou m ka pou m pa ka wè kilè sa komanse. Donk mwen an m fè kontrol klik pou m antre anndan container an. M klike sou li, epi mwen ale nan outi sa la, Transparency Tool. Li pou kont li. Donk sa vle di pa gen rakousi pou li, li pou kont li. Ou just klike sou li, epi ou fon ti drage de la vè la, de wo vè le ba. De wo vè le ba. Eskize m. De wo vè le ba. Ou fon ti monte sa konsa. Gade fòm lan byen. Ok gon premye fòm kounye a m fè finish gade pou n wè nou wè l pa menm jan ankò donk m gen nwa se vre men wè li plizoumwen fonn anndan l m ap edite menm pa clip la m prale nan sa anba kounye a sa anba a m fè menm bagay la m klike sou li. Antre nan transparency tool. M fè menm bagay la. Kounya m fè de wo, de ba vè le wo. De ba vè le wo. Ok. Donk m met sa tanke m santi li plouzomwen. M fè finish. W ap gade byen. Ou wè se vo gen nwa men yon ti jan fondu. Yon ti jan. fon nan lòt. Se pa d'un coup nou rete epi nou tonbe nan nou tonbe nan pati nwa a oubyen nou tonbe nan pati gri a. Mentnan kisa nap fè? Nou pral pase ebyen premyè fòm ke nou te genyen an, sa m te ka di ki sanble a demi sèk la, anlè. Ou gen 2 fason ou ka fè sa. Ou kapab fè kontwòl X pou ou koupe objè a epi ou fè kontwòl V pou kole l. Oubyen ou klike sou objè a, ou fè kontwòl page down. Kontwòl page up dizon. Kontwòl page up. Ayiti m fè kontwòl page up. Li pase sou tout paj ke m genyen deja yo. Oubyen tou, m klike sou objè m te gen anvan an, m fè kontwòl page down. Ayiti m di l pase anba l. Donk, li itilize l tankou m ta di w sa se yon paj, sa se yon paj. E yo pa nan menm, yo nan espas de travay la men yo pa nan menm dimansyon de an tèm de pozisyon. Ok. Mentnan m fè kontwòl. Page up. M fè finish. Vwala. M genyen premyè pati sa a nan travay mwen an. Ok. Mentnan, ki sa m rete? M rete kounye a m kòmanse kapab enpòte logo m nan. Oubyen, ni logo, ni imaj fouchèt la. Ok. Ni imaj ke nap itilize nan background bò kote non DJ a men kòman liye ok son kas ki gon ti efè epi eleman sa yo nap fè yo aprè nou ka enpòte tou efè dife a vwala kounya nou pral fè nap antre anndan container a nou fè kontrol i pou nou enpòte logo a plis. Fouch la oubyen fouchèt m pa konnen. Plis efè dife a. M fè import. Li banm premye a, li banm dezyèm lan, epi li banm twazyèm lan. Wè m enpòte 3 objè yon sèl kou. M fè kontrol Z, m ka remontre nou li. Lè m ap enpòte l, m fè, m seleksyone premye a, m bliye m pa di n sa, m peze kontrol, m seleksyone dezyèm lan, m peze kontrol, m seleksyone twazyèm lan. Donk m fè import. Lè l ap Li ban m premye objè a. Li ban m dezyèm nan. Li ban m twazyèm nan. Donk kantite m te seleksyone a, li ban mwen youn apre lòt pou m kapab itilize yo. Pa bliye ke m gen yo an png. Sa a, mwen pa kapab klike sou li pou m ba l koulè, men m kapab trase l jisteman pou m ka chanje koulè l. M pral montre n kòman m ka trase imaj la an bitmap. M klike sou li, li an png. Klike sou Trace Bitmap. Al nan Outline Trace e m fè Logo. Ok, li konn trètman ke l ap fè. Apre trètman an, m fè Ok. Lè sa a, mwen vin gen li trase objè a pou mwen. M kapab ba li koulè ke mwen vle. Se trè senp. Donk sa a, se vre se logo m nan, men m te vle chanje koulè logo a, m te oblije fè sa. Ok m depoze logo a la. Mentnan efè dife a li tou nòmal. Donk m ka itilize l kounya m ka redui l. M ka redui l m depoze la m wèl nan zòn sa a. Apre sa li nan kèk lòt zòn toujou donk sa pa pwoblèm. Men pou evite efè a twò dirèk m klike sou li m al nan outil transparans lan. M eseye fè. ti bòdi sou bòdi sou anba an plizoumwen transparan pou l pa fè twòp efè vwala mentnan m ka fè kontwòl C kontwòl V oubyen m fè duplicate di m seleksyone m fè kontwòl D lè sa l duplike l pou mwen m ka depoze kèk lòt kote kòm etan efè ok m fè kontwòl D. Se konsa. Vwala. An fè l pi gwo tou si nou vle. Ok. Mentnan ki sa nou rete? Nou rete pou nou depoze fouch la. Fouch la men kòman l ye. Donk mwen bezwen mete li de yon fòm orizontal. M klike sou li. Ok sa se outi pic tool m seleksyonel m reklike sou li ankò l banm yon posiblite pou m ka fon transfòmasyon ladann vle m fon rotasyon m fè rotasyon konsa a 315 degre ok 315 degre 315 ok m redwil epi M ale pou m depoze l. Se ladan l Anton pral ekri pa w li. Vwala. Mentnan si n ap gade sa a, pa rapò avèk sa. Nou kapab trase toujou yon liy ki pèmèt nou wè nan ki pozisyon ke li twouve l. Donk pa bliye la a ou kapab. kache grid line sou yo, se paske l te kache ki fè lè m trase l, ebyen li pa tonbe egzakteman ladan l. Mentnan, nou fin konnen nan ki pozisyon ke l ap ye, n al nan paj 2 a. Ok. An n gade longè l tou. Li kòmanse la, epi li fini la. M ale, m fè doub klik. Li kòmanse la. Epi li fini la. Ok. Tout la m twouble. Se la l ye. Ok. Fè doub klik sou grid lines lan. M ba l yon lòt koulè. Fè. Modify. Epi m fèmen l. Donk li vin jaune jisteman pou m ka konnen. Nou wè m sot fè doub klik sou li m chanje koulè l. Jisteman pou m ka konnen. Ok kounye a m ka fè diferans lan ant li menm avèk lòt grid la. Ok. Kounye a m gen eleman m nan. Kounye a kisa m rete pou m fè? M rete pou m ekri non antrepriz la. pi spesyal ke lap bay la. Avèk ekri pri ya. Donk an fè pri ya anvan nou wè se 10 dola. Donk pou nou fèl nou antre an dan. M pran yon elips tool. M peze kontrol chif pou m ka fè fèl pwopòsyonèl. Sa vle di pou l ka won. Sorry. Ok. Kounye a la m bal yon kontou joun. M fè F12 pou m kapab ogmante nan piksèl epi e. Epesè a. Ok. Fè sa. Mete la 10. Ok. Donk li pa an joun. Li pito joun flamenco. Ba joun sitwon. Mentnan. Nou pral itilize yon lòt outi ki pral pèmèt ke nou pran flamenco sa a ki nan ebyen e foto m gen nan sèk la. M seleksyone imaj mwen an. Klike sou kolon ki Chopper Tool. Ok. Panse moun ki pale angle pi byen yo kapab ebyen konnen kali sa pi byen pase. M klike sou li epi mwen ale nan ebyen e m seleksyone koulè ke m bezwen an. W ap wè li gen fòm li. Tout kote m pase l l ap gen fòm li. Yon ti konn gout. M klike sou li epi lè m vini la. M avanse l, la a li ban m koulè de fon, men lè m mete l pou tou pre bòdi a, w'apre li ban m koulè bòdi. M klike ladan, lè sa a, bòdi a pran l. Donk li se yon jòn flamengo ki plizoumwen fonse. Ok. Mentnan n fè yon ti poz. Mentnan n'ap kontinye, nou te fè yon ti poz, ekskize nou. Donk nou genyen, ebyen sèk la la ki gen yon bòdi oranj. Mentnan pou nou kapab fè bòdi a menm jan avèk bòdi sa a. Nap ebyen klike sou li fè F12 toujou epi al presize ke men ki stil kem vle li genyen mwen vle ke li genyen yon stil pwentiye pa egzanp pwentiye oubyen gen ki pi laj pa rapò avèk lòt. Ok sa twò piti. Li k pi laj. Pa wap avèk lòt. Donk m itilize sa. Men gen plizyè stil. Ok. Apre n fin redui l, nou depoze l nan zòn sa la. Ok. Apre sa, sa n gen pou n fè ladan l, nou gen pou nou ekri 10 dola price. Zanmi m pa pale anglè. M ba yo san kreyòl y ap fèt. Ok m ekri m pran yon ti tèks m klike m ekri 10 dola ok m ekri 10 dola n ap itilize yon font nou pap itilize twòp font ok nou ka itilize 2 font m gen anpil la m gen anpil yo anpil donk euh,

Pa genyen logo dola. Donk fòk nou fè trè atansyon. Donk m ekri 10 an blan. Epi m fè kontwòl C, kontwòl V. M kopye l, m kole l. M deplase l, m ekri. M fè doub klik sou li, m edite l, m ekri price. Ok, m ekri price. Vwala. Ok finish. Koman l fini? Sof ke li an gra epi li pase anba. Nou pa bezwen yon font ki twò gra ke sa. Donk m klike sou li. Epi m ale chèche yon lòt font. Ki trè senp.

Pa rapò avèk sa, nou wè ke donk li te pi ba e li te pi piti. Ebyen nou seleksyone l. Nou fè kontwòl G pou nou ka gwoupe l. Donk nou gwoupe 10 dola, price, plis sèk la. Vwala. Mentnan, nou rete kounye a pou nou ekri Barbecue, Pòdi, etc. Donk n ap ekri Barbecue. Nap fè menm bagay la pou font lan. Sof ke nap itilize yon lòt font fwa sa. Lòt font ki pi, donk sak te an gra, ou mwen kounye an ta kapab itilize. Ou mwen, barbecue, wala. Nou agrandi l. E ki toujou. Babekyou nou wè babekyou a li pozisyone l nan zòn sa yo la ok nan zòn sa yo donk nou desann li ok epi nou fè li an Li te an nwa, donk nou ka chwazi ba l koulè nou vle nou menm, a kontou ke nou vle, etan done ke nou itilize koulè sa deja. Ok, sa ka rive nou ba li kontou sa, BF 12, ogmante kontou. Ok, Babekyou. Li pa fè twò bèl. Se jis mwen itilize yon teksti. Donk ou klike sou li. Klike sou li epi ou fè F11. Lè sa li ba w posibilite pou kapab itilize yon teksti. Mwen vini nan post script fill. Epi m chwazi yon eleman la ou bay egzanp. M ka fil li avèk sa. M ka fil li avèk nenpòt lòt. Sa pral depan de jan ke m wè li parèt. Eske l pi bèl pa rapò avèk yon lòt. Ok. Sa pral depan. Ok m fè ok. M chwazi sa. Epi m retire kontou. Ok banm kite kontou a konsa m wè jan l ye. Donk m ap retire kontou an. M fè klik dwa sou. lign nan jisteman pou l pa parèt. Mentnan kisa ke nap gen bezwen ladann. Ok. Fè kontrol. Ok. Fè kontrol klik jisteman pou m ka soti. Se vre l ekri pa rapò avèk sa a ki gon kontou gri. Plis ou mwen gri. Sa a deja an gri. Men fon sa a li menm li te nwa li menm. Donk etan donne ke sa a nou vin gen fon gri kounya la. Sa fè ke nou oblije kite. Kontou a konsa. Mwen kin ta mete kontou a blan. Ok, an fè finish pou nou wè kòman l parèt. An retire grid line yo tou. Wala kanmenm barbecue. Donk tout moun ka wè sa se barbecue ki ekri. Kounya nou rete pou nou ekri Pòdi. Pòdi. Ok, outi tèks nou te itilize l nan tutoriel pase a mezanmi. Al gade video. Ok, nou ba l koulè blan. Nou fon ti agrandi sa a kanmenm. Ok. De manyè orizontal. Body, nou mete l an gra. Alò nou ba l koulè blanch, kontou blanch. Vwala, men ki travay ke nou gen jiska prezan. Ok, nou gen travay sa a jiska prezan. Mentnan, ki sa nou manke la? Nou genyen pou nou ekri Suze Resto. Epi nou prale, n ap ekri Suze, kan S. Ok. Nou ba li, n ap chèche yon font, plizoumwen sanble avèk. Font ke nou gen la deja yo. Ok m gen paket font. Yo chak gen ebyen. Moman ke ou ka itilize yo. Ok. Si ok, m chwazi sa. Yon egzanp, m chwazi sa. Men, menm jan an tou nou dispoze e done pou nou kapab genyen, pou nou kapab ebyen reyalize flayè a, se menm jan an tou, fòk nou dispoze font. Font lan se done ke l ye tou. Donk, restoran, font lan se, li fè pati de done ke n ap bezwen pou nou reyalize. Gen flyer. Resto. Ok, m ekri l an blan. Epi m redui l. Vwala. Kounye a men sa m gen. Gen sou restoran. Kounye a la, m bezwen mete dat l ap fèt. Ensi ke DJ a. Pou kesyon DJ animasyon an men sa m fè. M ekri animasyon. M ekri, eskize m, m verifye yon bagay. Ok. M ekri animasyon, a, ni, masyon. Epi m ekri DJ, m fè enter, m fè enter, m fè MS. Epi mwen mete l sou li. Konsa. Epi m fè yon elips, kontrol shift. M ba li yon ti koulè. Pa egzanp, m depoze l la. Ok. Donk, m pral gen bezwen pase sa a anba. M klike sou li, m fè kontwòl P chita anba. Vwala l pase anba. E sa m fè. Apre sa, m seleksyone tèks. De tèks yo. Mete m ba yo. M itilize font sa deja. M te di n sa nou pap itilize yon pakèt font. Ok, m mete l la pou n ka wè l byen. Animasyon. Fiti animasyon. Pa rapò avèk sa, mwen wè ti fia trè lwen. Mwen ki sa mwen fè, mwen konti monte l, piti, mwen konti monte l. Mwen redwi tèks mwen an. Kantite ebyen ling m te gen nan mitan m yo. M redui l. Ok. Didye sa avèk yon gran J wala. Kantite ling m te gen m te fè enter. Pa egzanp m te fè enter yon lòt fwa ankò m wè l twò long ebyen m redui l jisteman pou l ta kapab pi byen parèt. Animasyon nou wè ke A avèk N nan pa rapò avèk sa donk se konsa l ta sipoze ye. M fè zoom mwens epi mwen gwoupe. DJ avèk tout sa kontrol G epi m depozel la ok jiska prezan eseye gen kèk ti rapwòch alò DJ a pat gen yon elips anbal men kanmenm nou metel se sou la fòm. Alò elips la te anba restoran dizon elips lan pa ladanl se yon elips nou pral itilize m fè kontrol U pou degwoupe pou 1 gwoup. Epi m seleksyone animasyon. M seleksyone DJ. Mete l la. Donk sa a li te anba elips la. Kounya m sonje li te anba restoran. Se li menm. Donk kòman w pral fè pou w fè l? Ou seleksyone l, ou ba l yon, ou redui l de manyè orizontal pou ba l yon fòm konsa. Ou depoze l anba restoran. Ok. Ou wè l parèt yon ti jan, li parèt yon ti jan flou.

Li vin pran gwo chyann lè l ap ba nou posiblite pou nou kapab ebyen fè l parèt plizoumwen flou pa rapò avèk lòt la. Ok, nou fè ok. M fon ti monte l. Kounya fòk m pase l anba paj la. Ebyen m seleksyone 2 sa yo. E m fè kontrol X, kontrol V oubyen m te fè kontrol page up. Vwala se konsa se konsa l genyen sof ke li plis font yo pa twò menm ki koz li konsa mentnan nou bezwen kounya depoze jdjms la avèk lòt imaj la lòt imaj lan li menm nou pat ko enpòte l nou pral enpòte l m fè kontwòl i meni m fè impòt kounya m lage l la imaj sa li menm.

M fini avèl. M fè convert to bitmap. Epi m fè finish. Ou wè jan l plizoumwen parèt la. Vle di li just, sorry. Li just vle montre m ke li anvi fondu avèk ebyen. Donk se jwe ou jwe ladan l jiskaske pou l ba ou yon fòm konsa. Donk li te kare men nan pede jwe, nan pede retire enpe nan. Ebyen ou pa site l, sa vin fè l parèt konsa. Mentnan, n ap redui l toujou, nou pa bezwen l gwo konsa. Nou ka toujou chwazi fè l blur tou. Pa twò enpòtan. M kopye eleman m yo. Mentnan m ba yo koulè bleu pou m ka wè yo. Ok. Epi m mete animasyon GGMS. Kounya m seleksyone lè de. Wè jan m seleksyone lè de? M ka klike la, m peze shift. M peze la m seleksyone lè 2. Men si avèk pic tool la m demontre nou sa, m antoure lè 2 sa yo sèlman, l ap seleksyone tou. Donk m ba yo koulè blanch, m fè kontrol G, epi lè m fè finish, n ap wè ke li parèt an fon nwa. Paske m t ap travay an power clip. Se sa k fè sa. M t ap travay an power clip. Mentnan kisa m rete pou m fè? M rete jisteman pou m ajoute yon E pou m ajoute yon seri de ti fòm ki gen la, ti triyang. Se trè trè senp. Ti triyang yo trè senp. Mete la m gon fòm pentagòn. Apre sa m gen yon lòt objè la. M gen yon lòt objè la toujou. Donk kounye a an ajoute tèks. Ok, n ap ajoute tèks. Jiska prezan n ap itilize outi ke nou te prezante yo. Ok. Nou redimansyone objè nou. Nou pa ko sèvi a Shape Tool. Ok, nou pa ko sèvi a Shape Tool. Men Shape Tool la. A nenpòt ki lè n ka sèvi a Pen nan plas Shape Tool oubyen Shape Tool nan plas Pen. Sa pral depan. Sa pral depan. Mentnan. nou genyen yon fòm pentagòn. M vini la m klike sou polygon tool. Pentagòn nan se paske li te gen 5 kote ki fè m di sa. Donk m peze kontrol shift, m fè yon pentagòn. M ba l kontou blan. Ok pa bliye la si m depoze l la sa ap parèt sou 2 admeton ke kontou a te nwa l ap parèt sou 2 donk m oblije fè kontrol x sou li m koupe l epi m klike sou paj prensipal la m fè edit kounye a m fè kontrol v pou m ka kole l paske se anndan ke m bezwen l m fè F12 pandan l seleksyone m ba li yon kontou ki egal avèk 10.

ok li pa parèt nan menm ang ok m kab vire l jiskaske m fon fòm konsa se jisteman m te ka met logo a dezyèm sa nou gen nou gen yon fòm konsa nou gen se de ti triyang ki sou li se jisteman de objè ki trè senp ti triyang lan pa yon pwoblèm se ke pa egzanp m kab pran free hand tool oubyen outil pen m pral moutre nou m pran Fwi en tou, ki se F 5. M fè 1, m plase l, m plase l la, m reklike ankò, m plase l la, sof ke m pap wè byen la a, pou m ta fèmen l. Enben, kòm m pa wè byen, kisa m fè? M fè l nan yon zòn ke m ka wè. M fè sa, m klike la, m klike la, epi m fèmen l la. Ok. Kounye a la m ba li koulè oranj. Men yo, si se de ti fòm ke m fè, yo pa nesesè. Se jis ou lage yo nan paj la, li pa yon pwoblèm. M fè kontwòl D pou m bay lòt koulè. Ok, m fè kontwòl D toujou, donk pou m plase l lòt kote, m ka chwazi ba l lòt koulè si m vle. Ba yo koulè wouj. M kab seleksyone 3 sa yo. M fè kontwòl C, m fè kontwòl V. Epi m depoze yo yon lòt kote, epi m, ou konprann sa m di w la jisteman, se yon fòm ke li ye. Se pa anyen de grav, se jis yon fòm. Ok, donk kounya la mentnan, gen twòp koulè ki konsa. Gen twòp koulè ki konsa, donk. E yo gen twòp li, yo tout nèt ale nan menm fòm. Ou ka chwazi klike sou yo epi ou chanje oryantasyon. Ok ou chanje oryantasyon epi lè w genyen yo ou gendwa pa fè yo gwo ou fè yo piti epi konsa epi ou mete yo pre ou ba yo plizyè koulè ou gade ou wè li vin ba w donk yo se kreyativite donk se selon ou menm ou konnen èske se konsa l ap pi bèl èske ou wè konsa l pi bèl donk chak moun gen gou pa yo men li pa nesesè pou w mete li nan flyer ok se trè senp 1 apre sa. Nou vini nan pou nou jwenn objè sa la. Objè sa a, ki sa li ye? Kap itilize plizyè. Ba m ekri l anvan nou genyen 3 septanb, ok 3 septanb 2021. Seleksyone sa e wi. M ba l koulè. Septanb. M vle sa a, Septanb lan lan grand lèt. Si m te gentan ekri yon ventèn de lèt, e m te vle yo an grand lèt. M seleksyone sa m bezwen an, m fè chif F3. Chif F3 epi m fè uppercase. Vwala, uppercase. Donk m genyen Septanb. Men la m genyen l. M toujou ap bliye. Donk. Bliye ou pa, w ap toujou bezwen antre anndan Parklib la pou w edite tout eleman yo. Ok, kounye a m genyen 3 septanm 2021. M bezwen sant lan. Si m klike sou yon eleman, m bezwen sant lan. M klike sou paj la, l di m sant lan se la. M te kab jòs pran yon pran yon

Tool, yo rele l artistic tool. Donk pou m seleksyone yon ti nan la m gen dwa bezwen l. M vini la. Artistic media dis. M klike ladan l. Gen plizyè fòm ke m ka gen. Sa pral depan de ou menm. Gen fòm ou ka ajoute tou. Ou ka pran sou entènèt pou ajoute. Ou ka gen kaligraf. Li pa gen artistic chanje yo. Sa se selon wè m. Tankou outil sa m pran la. M trase yon premye. Yon dezyèm. Yon twazyèm. Yon katriyèm pa egzanp. Etan done ke yo an nwa. Ok. Yo chak diferan. M kab seleksyone tou lè kat. M chwazi gwoupe yo, kontrol je. M ba yo koulè, yon koulè ki pi pwòch nwa. Yon koulè tankou m al nan nwa, m fè yon klik an fonse pou m pran yon koulè ki pa non sa twò nwa. Sa twò ok fò l pi nwa toujou. Ok konsa pa egzanp. M chwazi fon bagay konsa. M fè kontwòl U pou m degoupe paske sa te antijan twò. Ok, sa an ti jan twò dekale pa rapò lòt yo. Pa egzanp, m fè sa konsa. Ok, se jis, li pa gon yon metòd pwòp. Ok, pou fè sa. M kab itilize sa, yon lòt nèg vini, li itilize yon lòt, yon lòt nan sa la. Ok. Li ka itilize plizyè lòt. E lè l ap, tankou sa a, se li m te itilize, ebyen, nan, nan flayè sa a. Wè jan l parèt? Vwala, ou ka chwazi ba l koulè ke ou vle. Apre sa, pou sa k te anba sa a, anba dat la, se toujou ladan l. Ou kapab itilize fòm ke ou vle. Ban m gade m wè si m jwenn li. Ou ka itilize sa w vle. Kwen se nan fòm sa m te pran l. Ou ka pran fòm ou vle, ou ka fè desen avè l. Fè sa l parèt ton jan. Pa egzanp la, si m chwazi. E m ti ogmante sa a pou lajè. Ok. Chwazi fè sa konsa pa egzanp. Ok. Kounye a m ba l yon koulè ki pi pwòch de sa. Ok. Se jis, wè jan l parèt. M fè kontwòl X pou m ka al anndan avè l. M fè kontwòl V. M fè kontwòl X sou sa a jis, kontwòl V jis pou l ka pase anlè. Se jis fòm nou gen bezwen. Oh non m pa wè l la. Ctrl Z Ctrl Z ok m fè Ctrl X m al anndan avè l m fè Ctrl V vwala e se jis yon fòm ou gen bezwen pou w eseye mete yon kreyativite nan dizay ou a m pa chanje font lan. Donk nou menm nou ka itilize font ki pi bèl ke sa. Ok men font yo tèlman anpil m pa gen tan pou m eksplore yo. Apre sa kisa n genyen? Nou gen lè, nimewo telefòn se senp. Lè, nimewo telefòn. Depi se bagay ke nou ap ajoute, 8 heures PM pa egzanp. Depi se bagay ke nou ap ajoute nan paj la ki o milieu. Nou ka ajoute yo sou paj la deyò. Men depi se sa ki ap nan ang yo prèske, fòk nou ajoute yo an powerclip. Jisteman pou n evite ke paj la kraze nan men nou. Ni Coordinaitec, nou gen nimewo telefòn nan. Ok, Coordinaitec, nimewo telefòn nan. Kòdinatè, nimewo telefòn nan, yon egzanp, yon nimewo kèlkonk. Ou ka chwazi ekri l jan w vle. Chak 2, ou mete yon pwen. Se yon kreyativite, se anyen serye. Anyen serye, se yon kreyativite, m ekri an blan. epi mwen mete nimewo telefòn nan la wala nou plasel epi espas sa la pou nou mete logo kòdinaytèk la ke nou pral pran ebyen eh nan flyer ke m te fè anvan ok la m gon lo Outil ke m itilize. Ok m fè kontrol C. Epi m ale nan barbecue. M fè sa la m fè kontrol V. Vwala. Epi m depose l la. Ou menm ou plase logo pa ou. Etc. Sa pral depan ou met nimewo telefon. Ok sa n manke. Ki sa n manke? Ki wouti ke nou va itilize? Ok. Ki wouti ke nou va itilize? M retire grid line. M fè F9 ou byen m peze la pou l banm founi. Donk nou gen yon travay ki... Sof ke DJ a li sipoze pi pre de sa la. Model sil te ka sou banm gade m wè. Oh li pase an bal. Li pase an bal. Li pase an bal ok. Tel pi pwoch li. Pri. Metel pi ba. Ok. Apre sa, donk nou gon travay ki plouzoumwen akseptab pa rapò avèk premye sa m te genyen an. E mwen menm m espere ke, e se trè kreyatif, trè kreyativ. A di, n ap itilize, m fè F12 pou m kapab ajoute plis de epesè avèk. Ki son barbecue a, m gade mwen. Ok, donk sa se gri, yo m gade a blan. Blan, ok, se, ok, petèt, an fon lòt eleman la dan, non lòt bagay. Donk m klike sou li, m ap eseye mete yon shadow, ke m te itilize nan lòt yo, ke la m preske pa itilize. Shadow a li pa gen, li pa gen rakousi pou li, donk se shadow tool. M klike sou li. Ou gen ansanb de ou gen preset donk sa predefini. Ou kapab chwazi konnen nan ki fòm wap mete shadow la. Mwen m renmen pran sa a, small glow. Ok, m vini la a, la gen bar de pwopriyete ki lye avè l. M vini m chwazi yon koulè. Koulè m vle ki reflete avè l, swa nwa oubyen yon lòt kèlkonk. M toujou renmen pran pran nwa. Ok, ou pran nwa ou byen ou vin la direkteman pou pran yon nwa ki 100% ou fè enter. Sa ou fè ok. Donk la ou kapab redwi, konnen ki lajè, ki lajè ou ap bali, kòman ou ap vle li ekspann. Ou byen ou redwi l pou l pran l ekzakteman nan nan ba la. Donk li deja an nwa men se jis pou m ka bay yon bay blan yon valè. Pou blan ka pi byen parèt fòk. Fòk omwen kontou ki tou pre l la li an nwa. Ok. Fè l al byen parèt men li pi nwa toujou. Donk se avèk nou menm de kòman m te kapab di sa de pèsonalize flayè a selon nou menm. Plase, chèche kreyatif, plase eleman nou yo yon lòt fason. Ok plase eleman nou yon lòt fason e chwazi lòt pi bèl koulè ke sa m chwazi yo chwazi ebyen koulè de fon oubyen lòt e kòman rele bagay sa yo lòt babekyou ki pi ki pi ki pi gou ke sa jisteman pou nou kapab fè prezantasyon pa nou an donk nou genyen travay sa. Ok map kopye sa la pa egzanp m fè zoom men premye travay ke n te genyen an ke se sou li nou gade pou nou fè a donk m te fè sa aprè midi a pou m te kapab voye pou nou pou n te gon ide de ki travay ke nou pral fè epi m fè sa li menm nan kou a pandan ke mwen itilize outi tèks mwen itilize outi elips. Mwen enpòte, alò nou pral ekspòte, mwen enpòte, mwen itilize elips lan, mwen chanje kontou li pou m te kapab reyalize sa a. Mwen itilize artistic media jisteman pou m te kapab trase fòm sa yo. Sa a tou se artistic media gen an pakèt, sa pral depan de nou. Si triangle sa yo se mwen ki fè yo sa pral depan ou ka chwazi metel ou ka chwazi pa metel ok donk ou te gen dwa chwazi ou menm pou anbelil ou chwazi mete ti tomat ou chwazi mete lòt ti eleman ladan pou fèl pi bèl apre sa pou dife men pote dife a jisteman. Se yon imaj an png ok ensi ke background yo donk pa rapò avèk kòm se yon eleman de pratik nou ka estime ke sa li pi byen depoze ke sa men kanmenm nou itilize outi yo nou kapab modifye yo mwen te itilize shape tool nan sa a pou m ta kapab fè yon ti modifikasyon nan sa mwen te itilize shape tool pou m ta kapab fè yon ti modifikasyon m ap montre nou kibò. Tankou la a, mwen genyen shape sa la. M te fè klik dwa sou li. M te fè convert to curves. M fè doub klik. Imedyatman ke m fè doub klik, li mennen m nan shape tool. E lè sa a, m te pran le swen pou m te kapab Fon ti redwi sa a, ba li yon lòt fòm pa rapò avèk premye sa m te genyen an. Se sa sèlman m te fè avèk Shape Tool. Apre sa, nou te itilize Freehand Tool ki pèmèt ke n te trase ti triyang yo. Epi nou te itilize kèk lòt fonksyon tou, tankou konvèti imaj an bitmap, jisteman pou n te kapab. e byen travay avèk yo. Donk reyalize sa, si se kounye a wap gade video a, ok, donk se sou video sa ou tonbe, wap oblije ale gade video avan yo, ok, wap oblije ale gade video avan yo. Ankò yon fwa, sa se flyer ke nou te desitine pou nou fè a, ok, pandan nou tap itilize outi yo, donk nou te fèl avan ke nou reyalize sa ki pi pwòch, ki pa gen menm font, epi ki. E nòmalman pa genyen menm, yo gen menm stil, men ki vwèman gen yon ti diferans tou piti pa rapò avèk pozisyon eleman yo, men se te kan menm seyans de pratik nou t ap reyalize sa yo. Ebyen, ale pratike. Donk poz videyo a detanzantan, donk si w gen yon kesyon, pa ezite poze l nan kòmantè yo. Si w gen zanmi w ki enterese avèk ebyen gen konesans an matyè de grafik nou kapab ebyen envite yo vin abone avèk paj la epi swiv fòmasyon yo donk jisteman abònman an se lè nou depoze yon videyo lè nou depoze yon lòt fòmasyon epi pou kapab ebyen rapidman notifye gen notifikasyon pou kapab ebyen swiv fòmasyon yo donk mwen espere ke wap fè pratik epi ke wap avanse. avèk enfòmasyon.